Byenveni, byenveni ankò sou paj Wawa TV an, Wawa TV 509 ok e m ta swete nou ankouraje nou pou nou abòne e pataje chanèl la avèk lòt zanmi, fanmi e lòt moun ke nou konnen ki bezwen enfòmasyon sou bagay imigrasyon tou sa ok. Dènye videyo ki te fèt lan ki titre sa ou bezwen pou ou fè aplikasyon paspò pitit ou ok. So, m jan ke m te fè, m te kite enfòmasyon sou deskripsyon an. Nou prale nan deskripsyon an dabò. Nou wè. Jodi a, nou vle ede. Nou prale nan deskripsyon an, epi klike jan ke m te kite pou nou an, ok. Klike sou sit sa a, https://travels.state. That gov ok so nap klike sou li epi bezwen fè fòm DS 11 lan DS 11 ok mwen kwè ke sipoze mennen nou la so fill out the form klike sou sa ok pwan ti pasyans ankò aplikasyon ok pou paspò ameriken ok sa se fòm nan ankò e. Use if you are applying for the for your child who is fifteen years old Klike si moun nan genyen mwens ke sèzan Kòm sa n ap n ap fè n ap fè fòm DS-1 epi n ap klike ti bwat sa dabò epi n ap klike Submit Annou klike sou link. Wap ranpli fòm nan sou entènèt lan. Menm la a m sou entènèt lan an dirèk. Sa se yon lòt opsyon. Sa se pou paspò. Si paspò w pèdi oubyen si yo vòlè paspò w, w kapab fè sa. Si w vle tcheke stati paspò an, kote l ye, tout sa, tout pakou l. Pou jodi an, se sa ke n ap fè. N ap fè sa pou nou kapab jis ranpli fòm nan. Ok. Submit. So ann di pa egzanp, ann jis kreye yon karaktè, Jacques. Premye non an se Jean, sa pa gen lòt non, li ka, li ka gen, ok, Joël, Jacques. Nou avè m toujou? Dat de nesans li, yon timoun ki fèk fèt nan, ann di nan 2024, ok, 12 an, 25, li gen menm dat de nesans a Jezi, 2024, ok, m konnen, m kwè Jezi dat sa l te fèt. Sou ki sit li fèt? Ann di l fèt, ann di San Antonio.

Yeah 8 ok so 3 7 9 ok so 9 chif total klase sosyal li an di se yon se yon tifi se yon femèl ok koulè cheve se nwa okipasyon bon li pap fè anyen se yon bebe ke l ye so unemployed unemployed Li pa anplwaye, ki otè l, an n di li yon pye, yon pye, ok, e ki koulè zye l, zye l nwa tou, ok, employer of school, li pa lekòl, se yon ti bebe, ok, epi n kapab jis mete next, ok, n ap swiv toujou, n ap swiv. Ok, kounya la nou bezwen mete adrès. Ok, pou nou kapab chèche yon adrès, euh, m ap fè yon ti pa chat, m ap ouvè yon lòt tab, m ale sou Google, ok, pou m kapab chache yon adrès Houston, Houston, well, San Antonio, Texas, San. Paske m bezwen bagay yo mache jan pou yo mache. Texas address. Si nou bezwen yon, nou bezwen yon adrès, nou prale, n ap jis monte sou kat lan. Se mwen jis ap itilize sa jis pou nou, jis pou m kapab ba nou yon adrès ki fè sans, ok. An di ke Yeah, nap pran adrès, nap pran adrès sa. Aah, ok nap pran adrès otèl sa. Ok. Nap pran adrès otèl sa ki se Bon mwen adrès la. Ok, there we go.

Eta ki se Texas, nap seleksyone eta, sa se tout lis eta yo, so seleksyone eta Texas. Kounya la nou bezwen zip code, nap paste adrès lan la ankò, m jis mete adrès lan la pou m kapab pran zip code lan, ok, nou la avèm toujou? Many. Mete zip code la. Sa se teori an. Alò kounya la nap jis efase. Efase tout sa gen la. Ok, in care of, if the applicant is a child, enter the name of a parent or guardian Deja nou wè kisa sa kisa sa vle di, sa vle di kòm se yon timoun n ap mete non paran l ok e an n di ke timoun nan se jis e manman sèlman ki responsab li oubyen se papa l pa t okipe l ok nou mete Jan an n mete Janèt. M pa konn poukisa non m mete nan Fò m ta tounen dèyè paske m te mete ke se te yon tifi Men m mete non an se se se yon non gason Antouka n ap jis chanje sèks la ok N ap chanje sèks la pou mwen silvouplè Èske m te ka tounen pou m ta chanje sa Temwen oh yeah m ka tounen Bon m al fè bon m al korije erè an Ok. M al korije erreur lan. Ok. Erè fèt toutan. So jan ke nou wè an, m te mete yon non gason, Jean Joël Jacques, men m te mete sèks li feminen. N ap chanje les choses. So m mete masculin. Ok. Epi nou mete next. Ankò. So nou retounen kote ke n te ye a. Yeah, m tou aprann sa tou. Se premye fwa ke m ap fè sa. M ap fè sa an dirèk ansanm avèk nou, ok, pou m montre nou ke se pa, se pa ase difisil, ok. M fè yon erè, m te bezwen korije, m tape sou previous pou n tounen, ok. So, kounye a la, kòm nou la tou, nou tounen la, an n di ke non ti gason an, non manman ti gason an se Ahh Anèt Anèt Ahh Anèt Ahh Dye Lwi Ok Yon non ki tipikman ayisyen ok Ahh Is this your permanent address? Èske sa se adrès pèmanan ou? Wi. Ok m mete wi ke se sa se adrès pèmanan ok amm pa gen lòt ke sa epi kounya la wap mete e e metòd de kominikasyon ki prefere w ok eske se pa email eske se pa lèt ok eske se pa email oubyen lè de ok so nap mete lè 2 lè paske le pli souvan li pi li trè enpòtan pou yo jwenn nou ni pa imèl ni pa lèt ok kap sòti nan lapòs so m pral konpoze yon imèl sou non anèt anèt du Li en at gmail dot com ok sou kounye a la m bezwen konfime email sa petèt an li pa ka kopye so m ap jist reekri l menm email lan anèt je je li. 1 at gmail dot com ok ok nap vanse nap avanse epi pou telefòn an mete se te se telefòn sèlfòn euh nap mete kat 31 6, 35, 78, 99. Sa se yon telefòn ke m jis konpoze. Se pa telefòn pa m. Mwen jis vle fè l parèt tankou yon telefòn ki nòmal, ki fonksyone. So n ap kontinye. Ok, nou mete next. Kote mwen yo pa, yo mansyone ke gen yon erè. Erè lan se ke. Ok. Si yo pa vle aksepte sa kòm yon email. So, sa ke map fè, mwen ap mete yon email parèy. GF. You know what? Banm jis mete email uh, chanèl la. Atlanta. 509 at gmail dot com ok Atlanta 509 at gmail dot com ok epi nou ap vanse ankò. Ok so l kontinye paske email ke m te mete an se pa yon email ki te fonksyone se youn nan rezon ki fè ke e m ap aprann sa ansanm avèk nou pou m montre nou ke se premyè fwa ke m ap fè sa ok pou m montre nou ke se se se trè fasil kounye a la y ap montre nou y ap mande nou kilè ke n ap vwayaje ok. So n ap kontinye n ap fè sa. Date of your trip, an n di ke nou gen yon vwayaj k ap vini 15 jen, ok. So mwa 6, 15, 2025, ok. Kilè n ap tounen? N ap tounen jiyè, 7, 15 jiyè 2025. Ok. Ann di n ap vizite Ayiti. Ayiti, ou ka mete peyi ou vle, whatever. But, kounye a la, n ap mete next pou nou ka avanse plis nan fòm nan. Ok epi Who should we contact in case of emergency? Kiyès pou n kontakte an ka ijans? Anèt Je lui Ok Ki adrès li? Humm on di se menm adrès la ok an nou mete sa ki apatman an site San Antonio zip code. Nou mete zip kòd la, pou nou efase sa, pou nou mete adrès la kòrèkteman, nan ki eta, se Texas, ok, epi relasyon avèk se manman, ok, mother, telefòn nan se 4.

Eske se paspò ki vini an fòm kat ou byen si se tou lè 2 ok eske ou deja eske ti moun nan pat janm gen paspò nan ka sa ti moun nan pat janm gen paspò ok ou seleksyone sa never had a passport before men si se Paspò ki gen fèy lan w bezwen w ap me w ap seleksyone passport book. Si se paspò kat lan w bezwen, w ap mete passport card. E si w bezwen tou lè 2, ni passport book lan ni passport card lan, w ap seleksyone lè 2. Men nan ka sa a, w ap fè paspò pou yon timoun anba 16 an ki potko janm gen paspò, ki se yon ti bebe, w seleksyone sa, Never had a passport before, epi w mete next. ok epi la ou mete um, kounya la dans ce cas wap mete non paran timoun nan ok wap mete non paran timoun nan uh mete premye an di dans ce cas ou genyen Anèt epi sinyati Anèt se Dye Lwi ok epi dat de nesans Anèt nan ki mwa l fèt li fèt nan mwad me 14 1978. Ok kibò Anèt te fèt li fèt Leogàn Leogàn ann mete Jamèl ann mete nou ka mete Okap ok alright m kwè se konsa w mete Okap oubyen I don't know ann mete Lenbe pito pou m jis montre nou ke m konnen Ayiti trè byen so Anèt se yon fi Eske Annette se yon sitwayen amerikèn? Non, li pa yon sitwayen amerikèn. Epi pou sa, nou pa konn, Annette pa konn papa pitit la. Nou jis mete nou pa konnen papa pitit la. E si Annette konn papa pitit la, nou jis mete enfòmasyon papa pitit la. ok dans ce cas Anèt pa gen papa pa konn papa pitit lan oubyen li pa bay timoun nan siyati papa l ok let me see has the applicant ever been married non Anèt pat janm marye ok so boom next ok nap vanse toujou epi Eske timoun nan gen lòt non? Eske Anèt, non eske manman timoun nan gen lòt non? Men non, li pa gen lòt non. N ap mete next. N ap fè, n ap avanse, n ap avanse, n ap avanse toujou. Kounye a la a. personal application review kounya la avan ke nou nou fè aplikasyon an nou nou peze bouton an pou aplikasyon an fini nou jis ap verifye si tout enfòmasyon yo bon ok sa se non timoun nan sa se enfòmasyon timoun nan ok. Ok sa se tout enfòmasyon timoun nan ou tcheke ou gade pou wè si tout bagay kòrèk ok sa se adrès kote paspò an yap voye paspò an ok ou tcheke ou gade pou wè si tout bagay kòrèk tout bagay kòrèk ok sa se enfòmasyon Toujou ou tcheke pou wè si tout bagay kòrèk. Sa se enfòmasyon toujou ou tcheke pou wè si tout bagay kòrèk, si telefòn ou kòrèk, si imèl ou kòrèk, tout sa. Sa se enfòmasyon ki lè vwayaj lan ap fèt, ok. E si pa gen vwayaj tou, m espere ke ou ka jis fabrike menm jan ou wè m fabrike yon vwayaj. Men pa gen vwayaj. Ou kapab jis fè tèt ou travay, ok? Sa se enfòmasyon manman timoun nan, youn nan paran oubyen si se tou lè de paran, tou sa, ok? Toujou ou tcheke pou wè si tout enfòmasyon yo kòrèk. E apre ou fè swivi, next. Kounya la a, ou rive sou tèl etap kote ke yo vle pou peye pou paspò a ok so pou peye pou paspò ki gen liv lan sa se 100 dola ok pou kat lan se 15 dola ok so ou mete tou lè 2 oh paspò. Large book Ok So ou seleksyone Dabò Ou seleksyone Paspò liv lan E si ou bezwen youn ki gen plis paj Ou seleksyone sa an plis Men pou se Pou ka sa a ou pa bezwen Ou pa sipèsta E Ou pa bezwen tout paj sa yo So ou jis Mete 100 dola pou pakou liv lan. Si w bezwen sa ki gen sa ki kat lan ki Well nan ka sa kòm jan ke m di nou an pandan ke m ap fè l lan m ap aprann ansanm avèk nou tou ok. Nan ka sa nou wè ke yo ba nou ni liv la ni kat la pou 115 dola total ok. Men si w ap pran. liv lan sèlman, ou pran liv lan, swa pran kat lan sèlman, ou pran kat la. Kat lan se 15 dola. Ok, but nan ka sa an di kòm nou te pran tou lè 2, nou mete tou lè 2. Ok, li p ap mete anyen anplis. Si w bezwen l pi rapid, ou bezwen paspò a pi rapid, ou peye yon anplis 60 dola. Ok. E si w bezwen al pran l nan post office lan, nan bagay lapòs lan, anplis 60 dola. Men nan ka sa n pa bezwen peye anyen anplis paske n pa gen n ap gen tan pou nou jwenn paspò a e lakay nou ok sou nou mete sèvis regilyè ok epi n ap vanse toujou se standa ok. Nou pa bezwen nou pa bezwen depanse plis lajan paske deja nou pa gen lajan. Nou p ap fè okenn lòt seleksyon ke sa ke n ap fè an, standa. Ok, zewo dola, zewo dola. Ok, additional fees, sa a n ap peye 150 dola anplis. fòk nou peye sa, nou pa ka pa peye sa ok epi nap fè swivi so kounya la nou gentan a 300 dola total pou paspò ok yap 300 dola next. Nap tann toujou epi next step. So kounya la nou bezwen fè e nou bezwen fè e dènye bagay yo ok. Bagay nou ka wè like e kounya la map konte mwen wè petèt se 25 minit ki pase nan 25 minit Mwen fè aplikasyon ok fòm DS 11 lan DS 11 ok so tout sa yo se jis bagay pou nou jis pou nou li ou konprann tankou pa egzanp premyè bagay kijan pou ou retounen fòm nan ok jan pou retounen fòm nan but Jan m di nou, nou kapab ale nan lapòs, nou mete tout pyès yo, tout, tout sa nou bezwen, e, e tout fòm ke nou bezwen, tout pyès tankou foto, e lajan ki se pa, li pa sipoze lajan kach, men, anm, nan, nan ka sa, w ap mete money order, ou konprann? So kounye a la a si m bezwen pwente fòm nan ok m pa bezwen kòmanse yon nouvo aplikasyon non m ap pwente fòm nan ok e lè m pwente fòm nan kounye a la m pral ouvri fòm nan si nou gade la a se la m al ouvè fòm nan paske l dawonlod la. DS 11 konplete ok so kounya map ouvèl pou nou kapab wè ok lèm ouvèl kounya la nap wè Ok si nap obsève ke tout enfòmasyon timoun nan li ladann ok non l prenon l lòt non l dat de nesans li site kote l fèt tou sa. Ok tout enfòmasyon yo la ok kote manmanl fèt tou sa men non manmanl euh Anèt ok so ki montre ke tout enfòmasyon kem te mete yo yo yo seleksyone yo la kounya la m jis download li ankò male mwen pwentel Si m gen prentè lakay mwen, m prente l. M ale la, m prente l. Si m pa genyen, m voye l nan imèl mwen. Tout bagay sa yo ke se yon lòt videyo ke m kapab fè pou nou tou pou m montre nou kote ke nou kapab aprann tèt nou e vin trè abil e familyarize nou avèk laptòp, konpitè, tou sa. kòman nou kapab pataje dokiman an tou sa men sa se jan ke ou konplete fòm DS 11 lan ok so mwen swete ke kanmenm nou te aprann e mwen te ede jan yo di an mwen te ede kanmenm. Epi yeah na na na na dim nan kòmantè lan si kanmèm gen yon bagay ke nou ki parèt flou pou nou ke nou pa konprann tou sa se sa pranm 28 minit ok sou ekran map gade ke li kontwole 28 minit m gen 28 minit ke map fè sa ok so si nou bezwen plis klète na fèm konnen sa nan kòmantè lan tou sa epi m ap kapab fasilite e ede nou ok. Jan ke m di nou an se premye fwa ke mwen fè atant lan pou mwen fè e aplikasyon DS 11 lan mwen swete ke kanmenm nou te aprann yon bagay. Mèsi anpil paske w rejwenn nou jodi an. Sonje dyalòg ak konpreyansyon se kle pou rezoud anpil pwoblèm konplèks. Si w remake videyo a te trè enfòmatif, tanpri like li, pataje l epi abòne ak chanèl nou an ki se Wawa TV pou plis kontni. Jiska pwojèn fwa, Zokorezo, Linyon fè lafòs.